Bonjou bonswa se Bennji Cho ki rantre lakay ou Yon podcast kote ke nou pale plizyè sijè ekonomi, relasyon entènasyonal, devlòpman, spò elatriye ou ansanm de kesyon ki li menm touche chak grenn ayisyen, lavi chak grenn ayisyen Jodi a nou pral pale de konstitisyon Pandan semèn nan. Komite ki te responsab pou travay sou konstitisyon an remèt cpt a yon dokiman. Yon dokiman ki fè anpil pale. E nou di tèt nou poukisa n pa eseye gade e analize èske dokiman sa a pa sanble tankou dokiman ke nou te prepare nan ane 1987 e n te soumèt li bay popilasyon an. Yon dokiman ki li menm ki te reponn a yon kesyon byen espesifik, yon sèl kesyon, pou nou fini avèk sa k rele diktati nan peyi Dayiti, vini avèk yon rejim demokratik, byen ke n poko janm rantre nan demokrasi sa depi lè sa, men ki te li menm an kèlke sòt neglije e bliye kesyon ki te lye avèk. ak devlòpman. Efektivman, aprè 1987, 2025 nou tonbe nan yon sitiyasyon kote ke odela de tout sa ke nou kapab di de byen de konstitisyon de 1987 la, e li menm ki te vin revize nan de kondisyon ke ou menm ou konnen, Nou rive nan yon sitiyasyon nou kapab di, e se pa mwen sèlman k ap di l, gen anpil prezidan ki repete l, Preval, Mateli, eksetera, Jovenel dayè, se youn nan rezon ki fè ke nou te pran kòm peyi yon bann inisyativ pou nou kapab chanje e modifye konstitisyon sila. Paske, tankou li ye nan bann peyi, konstitisyon se yon dokiman ki li menm trase sou fason, ou di mwens aspirasyon yon pèp. Kòman pèp la dwe viv e li pwojte tèt li dan le tan. Li pwojte tèt li nan fiti. Kidonk, sa ke moun ki kreye dokiman sa a, ou dimwens, ki li menm adopte dokiman sa a, li gade tèt li, li di tèt li, sa ke m ap deside jodi a la kapab itil nenpòt ki sitwayen an 2040, an 2050, an 2060, an 2070. Byenke mond la ap evolye, byenke sosyete a ap evolye, w ap tonbe nan yon sitiyasyon kote ke fò w fè ajisteman. Se sa k fè ke Yon sosyete tankou Lèzetazini, kote ke konstitisyon amerikèn nan sibi plizyè amandman deja, paske li gen sètèn evolisyon k ap fèt. Men, anndan menm konstitisyon sa, li di tèt li, lè nou menm nou gen de bagay ponktyèl, nou gen de pwoblèm ponktyèl ke nou bezwen rezoud, li bay posiblite pou pran lwa. E se lwa a k ap pèmèt ke sosyete a li menm adapte l avèk evolisyon k ap fèt chak jou. Yon egzanp klè. Lè Martin Luther King te fè gwo mouvman ke li te fè Ozetazini an sou kesyon dwa moun, yo modifye lwa Ozetazini e yo te menm modifye sèten atik nan konstitisyon an ki pou pèmèt ke yo bay moun plis dwa. Lè 11 septanm te pase Ozetazini Damerik, yo te pran de lwa ki pou kapab modifye yon ansanm de bagay sou kòman moun jwenn viza, sou kòman moun fè de seri de tranzaksyon Ozetazini. Kidonk, lwa a reponn a yon sitiyasyon, m te kapab di aktyèl, e yo bay posiblite pou l kapab modifye a chak fwa ke evènman yo chanje, sitiyasyon yo chanje e pou adapte sosyete a. E konstitisyon an li menm, li pratik, li fè menm bagay la tou, men pa l la ale dan le tan. E se sa k fè ke gou ansanm de peyi, yo pa vrèman rantre dan yon seri de detay nan konstitisyon an. An 1986, sitwayen, sitwayèn ki yo menm renmen Ayiti, yo te fè nou anbake nan yon dokiman ki li menm te genyen pratikman yon grenn objektif. Elimine, fini avèk kesyon diktati ke Ayiti te konnen e ki pa t kite bon gou nan bouch anpil moun. Moun mouri, moun pèdi lavi yo, moun pèdi lespwa, moun egzile, eksetera. Men, youn nan bagay ki te genyen nan konstitisyon sila, se ke li pa t mete twòp sou fason ke peyi sa a li menm dwe devlope. Li dwe avanse. Paske mekanis ke yo te mete non sèlman pou t'al fè desantralizasyon e pou renouvle pèsonèl politik eksetera, se yon sanm de mekanis ki te parèt an ti jan lou. Li te lou se pa paske yo pa bon non, yo te lou paske yo pat adapte avèk reyalite peyi Dayiti. Reyalite peyi Dayiti sinifi ke yon peyi ki fenk sòti nan diktati, yon peyi ki fenk sòti nan yon kesyon bagay kraze zo, ki manke resous, pa bliye, Jean-Claude Duvalier ale, se nan menm peryòd kote ke touris fin depafini nan peyi Dayiti. Nou antre nan yon gwo kriz ekonomik. Kidonk, pa t gen resous. Yon pèp ki pa abitye peye taks, ki pa abitye e nan menm peryòd sa te gen yon ekonomi an te kòmanse ap degrenngole, pwodiksyon nasyonal ap bese, manke resous e nou kreye yon sistèm avèk e konstitisyon 1986 la ki pral pèmèt ke nou mete tout yon seri denstitisyon ke jiskaske nwa mande konstitisyon sa a yon an 2011 E jiska jodi a ke nou bezwen chanje l ou di mwens amande l, nou pa janm rive mete yo an èv. Rezon an senp, se ke konstitisyon sa a li menm, li pa t adapte ak reyalite pa nou an, ak tradisyon nou an, ak kisa ke pèp ayisyen li menm li vle ak sa l ye. E se nan kontèks sa a ke mesye yo te pran konstitisyon an, yo mete pa egzanp yon bagay ke pwopozisyon mesye sa yo fè a, Eseye korije, ou fon on meri avèk 3 moun. Listwa peyi Dayiti montre ke chak fwa ke nou genyen on katèl minisipal, premye mè la se li menm ki finalman gen kontwòl e li mete deyò tout lòt moun yo. Sa k pa sòti nan katèl la se petèt li chwazi fè yon pwofil ba, men si l pale fò, li tonbe. E s on zouti egalman ke gouvènman an te konn itilize depi l wè on mè ki an ti jan fò, ki an ti an pwisan, li mete baton nan wou l. Lè l mete baton nan wou l la, anpil fwa, yo kraze katèl sa a e se ministè enteryè ki konn mete on majistra enterimè ki pral jere kesyon sa a. Twa moun se twa rezon pou mete divizyon nan jesyon yon vil. Yo mete asanble depatemantal. tout moun wè ke tout prezidan yo pa janm dakò pou asanble depatemantal sa yo te fèt. Paske ki l rezon senp, selon menm konstitisyon 1987 la, li te bay asanble depatemantal la dwa pou ke li menm li syeje pou l gon reprezantan l nan konsèy dè minis. Prezidan yo pa t janm dakò. Sa yo se yon ansanm de bagay ke m kapab ajoute. Manda prezidan, si n te vle, fason ke nou renouvle pèsonèl politik la, se yon sanm de bagay ki te parèt dan lespri, yo te kòrèk, dan lespri ou te wè ke yon sètèn modènite. Men, lè w pral rantre nan kesyon pratik, nan fason ke yo dwe jere kesyon sa, nou wè ke mekanis la te lou anpil e l te bay anpil pwoblèm. E se nan kontèks sa a nou wè tout kriz ki genyen. Dènye fwa nou fè eleksyon nan peyi Dayiti pou gon prezidan, se te an 2016. Jodi a la, Jovenel Moïse mouri an 2021, nou ap apwoche 2026, nou sot fè yon manda prezidansyèl san prezidan, san Paleman, san Sena, san Chanm Depite. Tout enstitisyon ki ta dwe gen yon elijs nan tèt yo, se de moun ki teknikman tanporè oubyen an tranzisyon ki ap jere yo. Mennan nou idantifye yon ansanm de pwoblèm, nan pwoblèm sa yo nou gade premye kesyon an se kesyon politik la pou n rezoud. Men nou toujou bliye aspè ekonomik la. E lè w ap gade nan pwopozisyon ke mesye dam sa yo fè, yo kenbe lespri konstitisyon. Men, si w pèmèt mwen, ban mwen fè w tande ansyen premye minis Enex Jean Charles ki li menm te, m te kapab di nan yon diskou, li t ap pale kesyon sa. Ak kaye sou kwis pou pran dikte sou sa k sipoze ekri nan konstitisyon peyi a. N ap di gwo chabrak ki pa t wè nou, pa gen okenn lòt ki te wè nou. Bon, nou konn pwè Premye Minis nou, li toujou fè ti teyat. Gwo chabrak. Pa t gen blan. Atravè tout brase lide sa yo, popilasyon an mande pou nou kenbe tinn fas tout garanti demokrasi ak libète ke Konstitisyon 1987 la deja rekonèt. E se sa ki fèt. An menm tan tou, li mande pou nou kaba ak kèk dispozisyon ki kenbe peyi a nan kriz ak malsite. E se sa ki fèt tou. Kantite laj pou yon moun okipe gwo fonksyon nan Leta diminye. Bon dispozisyon prevwa pou kantite jenn fanm ak jenn gason k ap sèvi Leta ogmante. Kantite gwo zouzoun nan pral diminye tou. Ap gen mwens minis, mwens senatè ak mwens depite. Pap gen katèl majistra ankò. Se yon majistra pou chak komin. Seksyon kominal yo k ap vin komin pou bò pa yo ap gen majistra pa yo. Kriz la ap limen chak jou pi plis. Ann fè yon ti kanpe la. Premye minis Sidney Jean Charles mansyone ke Yo pral redui kantite minis. Kidonk, yo vle reponn a yon kesyon byen espesifik ki se redui yon ansanm de depans oubyen enfrastrikti ki gen anndan Leta ki ap fè anpil depans. Men, an menm tan tou, li tou anonse nou ke p ap genyen katèl majistra. Nan kesyon p ap gen katèl majistra a. Li tou enfòme nou tou tout seksyon tout seksyon kominal ki genyen nan peyi a yo pral tounen komin. Imajine w ke ou nan yon sousi pou kapab ou di pa genyen resous men nan resous ke w pa genyen an ou pral konvèti 500 konbyen konsèy kominal yo ou pral mete yo nan nivo de meri? Nou te gen chif egzat wi konbyen seksyon kominal ki genyen e selon e m te kapab di e e e dekoupaj e e aktyèl la e 571 seksyon kominal. Nou te gen san e kèk meri. Jodi a la, nou pral pase a 571 mè. Mentenan, ou te kapab di tèt ou, hey, ou te kapab di tèt ou, hey, men, Moun sa yo ke n ap, te kapab di, re-elimine majistra, n ap elimine katèl majistra. W ap ranplase yo pa, m te kapab di, pa yon moun ki eli. Byen antandi, ou te gen 3 majistra, w ap vin gen yon sèl, e ou pratikman triple nonb de majistra. La a, pa gen pwoblèm. Men antandan, jodi a maten an mwen li yon atik nan jounal Le Nouvelliste ki montre ke komin Il Kayimit, Il Kayimit ki se yon komin, se yon ti il, se yon plamen ki nan depatman Grandans la, prèske anfas Koray, kote ke Senatè Riché te fè gwo batay pou ke espas sa a tounen yon meri. S on meri ki pa genyen ankenn, ankenn, ankenn enfrastrikti. Zewo enfrastrikti. Sèl sa l genyen se petèt on jij de pè ke l gen. Menm lameri pa gen on batiman l pa gen anyen. E kòman m te kapab di, meri sa a ki se Il Kayimi, Île Cayimite la, li pa sèl e inik meri ki nan sitiyasyon sila. Nou chaje meri ke ou rele segonn ou byen twazyèm zòn ki pa gen ankenn enfrastrikti, anyen ki pou li menm jere tèt li. Dayè, se sou kont Ministè Enteryè ke enstitisyon sa yo yo menm yo fonksyone, atravè fon dirjans ou di mwens fon sou kolektivite teritoryal e se la chak mwa yo bay mesye sa yo kòb pou yo kapab peye administrasyon yo paske zòn kote yo ap ye a Li yo se de zòn ki ekstrèmeman pòv. Medan, si nou di g'on ansanm de meri ki yo menm ki pòv, sa sinifi ke awondisman an, departeman an tou, li gen menm reyalite a. Yon ansanm de meri ki pòv, yon ansanm dawondisman ki pòv, kidonk, yon ansanm de depatman tou ki pòv tou. Jis gade ansanm daktivite ekonomik k ap fèt nan peyi a, yo sòti pratikman a 70 pousan, e menm plis, de rejyon metwopolitèn nan. Apre sa ou jwenn le gran Nò, ou jwenn le Sid, rès peyi a pa menm kontribye tout rès peyi a andeyò de Pòtoprens avèk Le Cap, li pa menm kontribye a 30 a 40 pousan de aktivite ekonomik k ap fèt nan peyi a. Mesye yo pa chita sou sa sèlman, yo menm avanse pou yo pwopoze sa n rele yon gouvènè. Yon gouvènè ki li menm gen yon manda, m te kapab di li kapab ale nan eleksyon de fason ilimite, yon manda 5 an, e la ankò l ap gen posiblite pou l jere e administre zòn li an. Mentnan, nou kapab poze tèt nou kesyon, yon gouvènè ki pral jere e administre zòn li an, li pral fè kisa? Dayè, fòk Leta genyen yon gouvèneman. Si w vle kopye modèl ki egziste nan peyi Kanada, modèl ki egziste nan peyi Lèzetazini ou dimwens Nijerya, kote ke genyen se yon Eta federal ke l ye. Mentnan, si se yon Eta federal, li ap kreye pwòp resous li, fòk li ta genyen enfrastrikti ki pou pèmèt ke. Li jere resous sila yo. Li ta gen yon minis finans, tankou jan li ye Kebèk, tankou jan li ye Ontario, tankou jan li ye Florida. Li gen yon minis jistis, li gen tout kalte bagay li, e ki pou pèmèt ke li menm li jere resous yo. Men ki sa w wè, ou wè yo pale de yon gouvènè, se pral kòmsi se yon gouvènè ki prale san baton. Li pa gen anyen ke l pral administre e prèske tout resous li ap sòti apati de gouvèneman santral la. Men, kèlè la nesesite pou genyen gouvènè? Mwen te ka rele l kasika. Se de moun ki pa gen okenn resous ke w pral ba l yon veritab pouvwa e piske l ap sòti nan eleksyon pou l al fè kisa? Pou l al fè ki sa? Li pral jere ki sa? Lòske tout resous yo, ou pa prevwa menm nan dokiman an pou di ke men kòman resous yo pral divize. Paske lè w ap fè yon dokiman ki pou ale pou byennèt yon popilasyon, se dabò gade bezwen li, Jodi a kisa n bezwen, desantralizasyon eksetera, men fò n gade resous yo tou. Eske ou pral fè yon kesyon gouvènè lòske san pou san taks la w ap fè l menm jan, retounen Pòtoprens e depanse Pòtoprens? Se kòmsi nou rive nan yon sitiyasyon nou ap pran dè desizyon tankou jan mesye dam 1986 yo te pran, fè yon konstitisyon ki pou te reponn avèk yon grenn kesyon ki se Fini avèk kesyon diktati a, n pa dwe janm tounen ladan l ankò, jiskaske n te mete yon atik nan konstitisyon an ki te di makout pa ladan l. Se sa ke n te fè. E la a, nou prèske rive nan menm sitiyasyon an, kòm nou pa nan kesyon diktati ankò, nou pral pran yon konstitisyon ki pral eseye reponn a chak grenn deziderata, chak grenn gwoup, chak grenn moun ki gen yon kesyon ke l bezwen repons, nou fè yon jan n reponn li. Tankou. Gon moun ki di, depi wap ekri yon dokiman, lè wap fè kontrol F ou jwenn tout moun ladanl, dokiman sa riske gen pwoblèm paske lap manke koyezyon. Nou gen priyorite moun yo, fò teni kont de yo, nou gen bezwen yo fò teni kont de yo, men lè wap fè yon stil de dokiman konsa fòk ou ale sou sak rele priyorite m te kapab di siperyè, kisa ke odela de diferans ki genyen nan chak moun yo, men kisak soude moun yo. On kesyon gouvènè, s on bagay m te kapab di, sèl moun tèt pa dwat ki ka dakò pou ke nan sa n sòti la a, pou ke n rerantre ladan l ankò. Nèf manm cpt, nèf enterè diferan, kote resous yo yo menm yo pa gen otorite sou li jan l ta dwe ye, nou wè ki dega ke l ap fè an tèm desizyon. Kounye a la a ou pral pran de chèf. Gwo chèf kou balon gwo non gouvènè san gouvènman Nèg yo kreye de pòs de gouvènè san gouvèneman e ki pral chita tann sa gouvèneman santral la ba li kòm resous pou l dirije kisa Pafwa mwen mande tèt mwen èske moun pa nou yo ki yo menm gen anpil konesans ki pase anpil tan lekòl Èske yo janm reflechi odela de tèt yo? Lè w ap konsidere moun sa yo ki k ap pran desizyon yo, se de moun ki depase swasantan deja, ki depase yon sèten aj. E desizyon sa l ap pran jodi a la pou ou, pou mwen, pou pitit mwen, pou pitit pa yo, se de desizyon ki pral enpakte nou tankou jan l te ye nan 1986. Eske nou menm, n ap mete tèt nou nan yon sitiyasyon pou n asepte ke menm lòske yo di, a wi, yo redui laj pou ke jèn gason, jèn fi vin fè politik. Men, nou gen tan kwochi yon bann ladan yo. Yo, pil ladan yo gen tan pa dwat, yo gen tan tèt chaje. Men, se pa la a deba a ye. Men, èske n ka rantre nan kreye yon nouvèl enfrastrikti politik e ki pral ba w enfrastrikti ekonomik e ki riske ipoteke lavi chak grenn moun pou lòt karantan k ap vini yo la? Paske ki sa nèg yo fè? Yo fè yon konpilasyon nan yon dokiman kote ke li eseye touche e reponn ak kesyon chak grenn moun. pandan ke veritab plan yo a, yo rantre l ladan l. Kreye yon mekanis ki pou pèmèt ke sitiyasyon destabilite ke Ayiti ap konnen jodi a la, li pèdire atravè le tan. Li pèdire atravè le tan. Nou depann esklizivman de Pòtoprens. zòn metwopolitèn nan. Dayè nou wè ke malgre ke gang yo kenbe li yap toufe li men rès peyi a se pa toufe kòl paka respire paske se li menm se pòtoprens ki bay si pòtoprens pa bay ou pa pran kounya la san ke ou pa fè ankenn refòm ekonomik ou pa fè ankenn pwojè denfrastrikti ou pa di ke kòman ke ou pral devlope rejyon yo premye bagay ke ou fè ou di kiyès moun ki pral jere rejyon yo non sèlman sa ou voye yo nan eleksyon ou mete de chèf Tankou jan Le Nouvelliste di, nou ap chanje konfigirasyon peyi sa a pou ke peyi Ayiti, lè w fin mouri, granmoun sa yo, lè yo fin mouri, pou ke peyi Dayiti sispann egziste. E youn nan bagay ke m te kapab di. E petèt ki yon ti jan malonèt e kay anpil Ayisyen. Se paske anpil nan desizyon ke yo pran, li pa ale odela de pwòp tèt yo. Li pa ale odela de ti pèsonalite yo. Ti moun, moun ke yo ye a, li pa ale odela de sa. Yo pouri, brikouri ke konstitisyon sa, m pral ba nou kelke eleman. E konstitisyon sa a se yon konstitisyon ki fòmidab paske li reponn a kesyon anpil nan nou ap poze. Paske, premyèman, li se yon rejim semi prezidansyèl ke n gen avèk 1987. E la, yo, jan Enèk Jan Chal di, yo vin bay prezidan an plis pouvwa, E ou vin bay prezidan an plis responsabilite. La m pa gen pwoblèm avèk sa. Prezidan al nan eleksyon, premye minis pa al nan eleksyon, se prezidan k pou jere gouvèneman l. Dayè, si, de tout fason sa pa ladan l, si prezidan an li menm soumèt on bidjè nan paleman, bidjè a pa pase, prezidan an dwe demisyone tou. Paske vouzèt le chèf de gouvèneman. Depi w prezante on bidjè, tankou li ye nan yon pil peyi nan mond la, depi prezidan an soumèt bidjè a, bidjè a pa vote, se yon vòt de non konfyans ke w bay a prezidan an, ou dwe demisyone, refè eleksyon rapid. Fò w met sa ladan l tou, si w bay prezidan an pouvwa pou di ke se li menm ki al nan eleksyon, se li k pou soumèt bidjè l. Paske nou vin ranfòse pouvwa prezidan nan elimine kesyon pòs premye minis la. La n pa gen pwoblèm avèk sa. Nan kesyon vakans prezidan. Yo eseye senplifye l, retire yon ansanm danbich ki te genyen. La a n pa gen pwoblèm avèk sa. Men kote n gen pwoblèm nan, se lòske o nivo di pouvwa lejislatif ke w ap pale a, nou gen yon chanm, m te kapab di bikameral, depite avèk senatè. Anpil nan nou. Di ke nou pa genyen nesesite pou n gen yon Sena ki li menm ranfòse pwoblèm politik ke n genyen nan peyi a. Menm jan an ke w chwazi fè chak seksyon kominal tounen yon meri a, ou te gen dwa di tou nou elimine pòs senatè a tankou jan l te ye nan pwopozisyon ki te fèt pa Boniface Alexandre nan, ke elimine pòs senatè yo, nou genyen de palemantè, nou pa gen depite, nou pa gen de senatè. Nou gen manb di paleman, palemantè. E palemantè sa reprezante meri ou di meri ou ben zòn kote ke li sòti a. E yo pa gen anyen pou yo wè avèk nome moun e bon, lèm di nome moun nan sèten kategori de moun ou di mwens pou mete gouvèneman. Prezidan al nan eleksyon, li genyen eleksyon l, li moute gouvèneman an apre envestiti a, byen antandi moun ki pral minis la oblije al pase yon odyans nan palman an pou yo evalye kapasite l, konpetans li eksetera. Men, se pa palman an ki pral mete gouvèneman l pou fè gwo negosyasyon pou konnen ki pòs ke yo pral mete. Yo asoupli tou kòman pou konstitisyon an li menm li revize. Yo ranfòse kesyon lang kreyòl la. Yo bay bokou plis ouvèti a moun ki nan dyaspora. Byenke yo di yo pral gen posibite pou te vote, men konstitisyon ki te la avan yo pa t entèdi ke dyaspora a te vote. Se paske Leta ayisyen pa t pran okenn dispozisyon pou pèmèt moun sa yo te vote. nan konsila yo. Se pa konstitisyon sa ki pral ba yo dwa paske konsila, anbasad yo se yon ekstansyon de teritwa peyi Dayiti. Kidonk, si gen eleksyon ki t ap fèt ann Ayiti, konsila a dwe òganize eleksyon an tou pou moun k ap viv nan sikonskripsyon pa l la. E pa konstitisyon k ap rezoud li e konstitisyon 1987 la pa la pa pa t li menm entèdi sa. Dire manda senk an pou tout. Men, m ap raple nou, m pa nan kesyon Sena a. Ok. Vin la ankò, yo ouvri nan kesyon doub nasyonalite. Konstitisyon 1987 la pa t entèdi ke yon moun ki te gen doub nasyonalite te kapab genyen ou kapab vote. Yo te mete kèk ti pwoblèm sou kesyon pou okipe pòs ministeryèl, men l pa t poze o nivo de kapasite moun nan vote. Paske avwa yn pyès dantite oubyen la rezidans an Ayiti pa anpeche ke ou kapab gon lòt nasyonalite si pou si pou vote. Ok. Mentnan sa se yon ansanm de bagay ke ke nou ke nou wè nan konstitisyon an e map avanse poum di nou ke Ankò yn fwa, dokiman sa a pwouve ke anpil nan nou, nou pa vrèman enterese a chanjman nan peyi Dayiti. Nou pa enterese a chanjman. E lè n ap fè chanjman yo, se de chanjman ke nou menm nou vle pou n reponn yon kesyon byen espesifik. Men nou pa wè kòman rès peyi a li menm li pral devlope. Paske, kèlkeswa sa w pral fè a, tèks la li dwe on siman ki pou pèmèt ke ou amonize konpòteman chak grenn moun nan peyi a. Men nou wè ke ankò yon fwa, tankou jan l te ye nan 1986, se yon dokiman ki vini pou rezoud on pwoblèm politik. Elas pè ekonomik. Se sa k fè ou ka kreye pòs gouvènè. Lè w fin kreye pòs gouvènè, ou pa menm reflechi pou al gade kòman gouvènè a li menm pral gouvène. Kòman gouvènè a li menm pral dirije. Ou pa pale de bagay sa. Paske si l son gouvènè, fò l gen gouvènman. Si l gouvènman, fò l gen de minis. Si l gen minis, fò l gen de resous. Fò w di kòman sa pral fèt. Mennan, ou pwopoze yon tèks ki pral nesesèman re-envante, re-envante dan sa m te kapab di, preske dan sa totalite yon peyi ki li menm ki efondre. Sa vle di ke nou pran de granmoun, de nèg ki al lekòl, ki yo menm ta dwe reflechi avèk yon sèten metòd, pa wè ke sa ke yo prezante la son bagay ki riske foure nou nan katchouboumbe. Nan yon katchouboumbe kote ke nap pase lòt pwochen karantan nan yon peyi ki pral konnen plis kriz ankò. E map fini poum di nou, sak te ka pi senp nan kesyon sila. Se ta amande yon ansanm de pwen notamman ki touche kesyon politik yo, kòman manda yo fèt, èske n dwe gen yon sena ou pa, meri yo. Apre sa, ou fini. Ou elimine kòman kesyon pou amande l la, ou asoupli l, yon ansanm de bagay ke w fini. Men kesyon de reyòganize tout aparèy Leta san ke w pa gade kote resous yo pral parèt, mwen panse ke se de moun petèt ki kapab. pa fin bon nan tèt ki vle ipoteke lavi tout moun ki genyen 5 an jodi a ou di mwens ki poko fèt paske se egzakteman sa moun 1986 yo te fè. Yo mete yo, ti jèn gason, jèn fi, nan yon sitiyasyon yo pa konn anyen ki bon ot ke enstabilite. E se sa ke nou menm nap kreye la. 9 moun cpt pa gen kapasite pou kapab jere yon peyi. Kounya la ou menm ou vle kreye 10 gouvènè. San resous, san enfrastrikti, san gouvèneman ki pral chita tann kisa leta santral ap ba li. Ou kreye san kasik, san bawon, san nèg ki pral chita nan zòn yo konnen yo chèf yo ye, yo pap pran lòd nan men gouvèneman santral. Men, ann pale de ekonomi. Sistèm taksasyon an kòman l ye? Nou fenk pran yon dekrè ki pou refòme sistèm taks nan peyi a, kounye a la ou pral ba èske pral gen yon taks kominal, yon taks depatemantal ou di mwens yon taks federal piske n ap pale de gouvènè? Èske n pale de sa? Ou di mwens, èske n pral kite ke se lalwa k pral jere kesyon sa a? Mwen menm mwen panse ke kòm yo ouvè opòtinite pou ke moun bay kòmantè yo jiskou 21 jen, mwen menm pèsonèlman m ap fè sa antanke endividi, men m ap envite nou tout tou fè deba sa. Paske sa ke mesye granmoun sa yo ap trase pou nou an, se yon twou ke y ap fouye pou ke ou menm ki gen 10 an, 15 an, 20 an jodi a, pou ke lavi ou pa janm chanje. E m ap mande, Èske moun sa yo ap travay pou enterè peyi Dayiti? Èske yo vrèman renmen peyi Dayiti? Lòske de bagay ke yo menm yo chwazi ekri, li klèman mansyone ke yap andikape nou. Paske se sa, lò al lekòl se sa al fè pou ou. Li fè w antisipe de pwoblèm. Li fè w konprann mye kon moun ki pa genyen metòd sa. wè e antispe pwoblèm nan bokou pli rapidman. Men nan lòske ou menm w ap ekri bagay la men w pa pran yon rekil pou w di tèt mwen kòman m pral fè l. Paske jodi a la anpil nan nou n ap viv Ozetazini, n ap viv Okanada nou wè kòman peyi yo fonksyone. Nou wè kòman moun yo ap viv. Lè w fè income tax ou oubyen ou depoze tax ou nan nenpòt peyi ki gen federasyon yo, Se 2 sètifika pratikman ou resevwa. Pwovens la oubyen eta a di men pa l, gouvènman an men pa l. E yo gen yon sètèn amonizasyon ke yo fè pou yo konnen ke kredi ke ap bay ou oubyen taks pou peye a ki kòman la menm l ap redistribye paske yo tou lè 2 gen pouvwa sou li. Gen dè pwovens oubyen gen dè eta ozetazini tou ki pa jere kesyon enkòm taks. Men gen ladan l ki fè l. Pandan k wap amande konstitisyon sa, menm gouvèneman tranzisyon sa adopte on nouvo kòd fiskal li di w ke men sou ki rejis ke n pral bagay. Menm gouvèneman sa aktyèlman lap fè fòmasyon sou nouvo kòd fiskal la, lè fini li di w ke hey men sa m pral fè nan ane pwochèn m pral amande konstitisyon an kòd fiskal mwen pral chanje paske ke map gen gouvènè gen resous ki pral bagay eksetera. Èske tèt nou dwat? E jan m di lòt jou a pou m fini, mwen panse ke li ekstrèmeman enpòtan pou n kenbe sa n rele aspè ki touche lè valè fondamanto peyi a, ki touche valè fondamantal peyi a. Nou pap touche bagay sa. Nou pap touche tou sou reyòganizasyon peyi a, kesyon gouvènè a, son bagay. Ilizwa. Nou pa bezwen sa. N ap retire pòs premye minis la. Nou dakò avèk sa. Retire sena a tou. Nou pa bezwen l. Redui nonb konsèy minisipal yo. Nou pa bezwen l. Men kite meri yo jan yo ye a. Paske ki il kayimit pa menm genyen dimil goud pa mwa poul fonksyone alevwa poul ta vin yon meri moun kite fèl la konnen byen sal tap fè a li tap divize peyi a poul te kapab kreye plis chèf se sa lide a ye nou pa gen okenn lide poun devlope peyi a non men kreye plis espas pou gen plis zanmi nou k vin chèf. Se sa k fè ke nou vle, pandan n ap di redui gouvèneman an, nonb de minis la, men nan ogmante e miltipliye pa de, twa lòt pòs ke nou menm nou pral kreye. Elimine de, twa minis, kreye dis gouvènè. Elimine yon katèl majistra, fè tout seksyon kominal vin meri. Men, sa nenpòt ki timoun byaba ap konprann ke se jwèt tè ke n ap fè. Bon. Anyway. Nou, jan m di a, nou gen pou n ap bay pozisyon pa nou, fòmèl e ekri, kòm yo mande pou chak moun, gwoup òganize oubyen de sitwayen ki avize. Mwen menm pèsonèlman m ap fè sa, m ap ekri l, m ap di ke men sa ki pa bon, ke se mwen menm mwen wè ki pa bon. E kòm yo pa t konsilte anpil nan nou, notamman, yo pa t konsilte nou pou n konnen ki sa n ap gen, n ap fè vwa nou e n ap rann li piblik tou pou n di Men kisa ke nou pa dakò e men kisa ke nou panse ki te kapab bon. An atandan ke nou fè sa, puiske dat limit pou nou kapab soumèt kòmantè e pwopozisyon yo se 21 jen, n ap envite w like, pataje e n ap raple nou ke show sa li vin jwenn ou gras avèk Sunrise ki se sèl konpanyi ki jodi a la kenbe e konekte peyi Dayiti avèk rès mond la. E li vini jwenn nou tou gras a, nou te kapab di, East Florida Premier Medical Care ki li menm se youn nan yon klinik ki baze nan eta Florid e ki bay sèvis medikal e si moun bezwen pèdi pwa e youn nan bagay ke l fè li bay yon pri chak semèn a tout moun ki yo menm kòmante pataje videyo a plis e semèn sa a se te Natacha Dorisma ki te genyen l e nou espere bay non moun ki kòmante plis semèn sila lendi pwochen e pri a se ap 100 dola ameriken. Nou ba tout moun randevou lendi pwochen pou yon lòt edisyon de Bendji Show. Babay, tchaw tchaw.